Bonjou, bonswa tout moun! Mèsi paske w toujou rete fidèl ak nou nan vip TV Network, se jounal Lave je w ki antre lakay ou. Redaksyon Prezantasyon Alphonse Charlot Men kèk eleman enfòmasyon nou pote pou ou Se konfime Premye Minis defakto Ariel Henry poko ka jwenn yon antant ak enpòtatè pwodwi petwolye yo Pandan tan sa galon gaz la gen anpil chans pou konnen yon ogmantasyon nan jou k ap vini la Galon dizèl la ap pase a 675 goud, galon gazolin nan ap pase a 590 goud, e 500 goud pou pwopàn nan. Apre anpil tan sektè demokratik ak popilè a te fè nan silans, yo resi sòti nan silans yo pou denonse, daprè ansyen senatè Nenel Cassy, yon konplo k ap maniganse pou monte gaz sou do pèp la. Responsab sdp a kwè desizyon sila a ap vin ogmante lavi chè a e lage pèp la nan plis mizè. Nou envite w koute Senatè Nenel Cassy nan mikwo VIPTV Network. M ap di nou, gen yon rimè ki nan lari a, e rimè sa a, sdp li opoze kategorikman avèk kesyon sa a, kesyon ogmantasyon gaz la. Nou di nou menm o nivo sdp nou kont ogmantasyon gaz la. Nou sot fè ogmantasyon, sdp pa t patisipe nan negosyasyon yo, se te sendika tout moun ki konsène yo ki te patisipe nan ogmantasyon gaz la. Nou te konprann sitiyasyon an, nou obsève sa k pase a epi pran nòt. e n te konseye gouvènman an yon ansanm de mezi men yo pa t pran l e pami mezi ke n te konseye gouvènman an se te ajisteman salè pou ouvriye yo e pran de mezi dakonpayman pou pèmèt ke moun yo sipòte chaj sa yo men jodi a kèlkanswa sitiyasyon ki genyen sou le plan entènasyonal sou mache entènasyonal la. Leta dwe sipòte chay sa pou pèp ayisyen ki deja nan yon sitiyasyon tèt chaje, ki deja nan mizè rere. E se nan sans sa nou di sdp opoze. Opoze. Nou swete laprès note sa pou nou an lèt e kras. Sdp opoze. avèk kesyon ogmantasyon pri gaz la paske nan sitiyasyon pèp la ye la li pa ka sipòte kesyon ogmantasyon pri gaz ankò. Nan menm lojik la nou konnen ke pèp la ap soufri avèk yon mizè, avèk yon dola k ap moute san rete paske nou egzije gouvènman sa pou fè de chanjman anndan sektè ekonomik la yo pa janm vle fè l. E jodi a chak jou dola a se monte lap monte e sa vle di pouvwa dacha moun yo ap vin pi fèb. E se nan sans sa nou di fòk gouvènman an depanse kòb pou pèp ayisyen. Fòk gon pwogram dapezman sosyal pas ki pou ede moun yo rale yon souf e pwogram sa dwe gen 2 objektif klè. Youn nan objektif ke l dwe genyen, se kòman pou l bouste pwodiksyon nasyonal. Paske gen de pwodui ki kapab fèt nan de mwa, twa mwa. Kòman pou l bouste pwodui nasyonal, pwodiksyon nasyonal. Dezyèm lòt bagay, se kòman pwovizwaman ogmante oubyen bay moun nan katye popilè yo, moun nan zòn vilnerab yo, yon pouvwa dacha pou yo pèmèt ke yo kapab achte kèk bagay pou yo manje. Twazyèm lòt bagay, se ranfòse. sekirite pou peyi a atravè pwogram sa a. Chak jou pi plis zak ensekirite yo pa sispann mete dlo nan je popilasyon ayisyèn nan. Nan lide pou anpil moun fè travès lwès ak sid nan peyi Dayiti, yo oblije pran avyon, sa ki lakoz anpil dezòd nan sektè sila. Daprè enfòmasyon responsab OFNAC yo, yo pa ta gen okenn kontwòl sou avyon ki fè krash sou wout Kafou a, e avyon sila a ta sanble se pwopriyete prive Senatè Hervé Fourcand. Pòt pawòl sektè demokratik ak popilè a Mèt André Michel, apre l te fin vante non l di l revoke ansyen minis jistis la Rock Feller Vincent ak ansyen komisè gouvènman Pòtoprens lan Mèt Bedford Claude, twouve kounya ap kritike lajistis. Selon li menm ki pa fè anyen pou mete sekirite anndan peyi a. Mèt Andre Michel fè konnen eleksyon pa posib nan klima ensekirite n ap konnen la a, li pwofite denonse ansanm manèv phtk nan kraze peyi a, daprè Mèt Andre Michel, ansyen prezidan Mateli enplike nan mete direktè nan plizyè bwat leta.

Phtk fè 10 ans sou pouvwa a, e nan 10 ans yo fè sou pouvwa a yo kraze peyi a, yo mete gang nan tout peyi a, e se yo menm ki mete kidnapè kidnape moun nan tout peyi a. Sitiyasyon sa a se bilan phtk e fòk pèsonn moun pa bliye sa. Se kesyon eleksyon. Nou tout nou se demokrat. Nou tout nou dakò. Fòk gen eleksyon ki fèt nan peyi a. Men fòk gen kondisyon ki reyini pou eleksyon fèt. Pou eleksyon fèt, se la kèk kase sot di l, fòk gen yon konsèy elektoral ki soti nan konsiltasyon avèk diferan sektè nan peyi a. Pou eleksyon fèt, fòk yo demantle gang yo, fòk yo kraze gang yo. Paske si w al fè eleksyon kounye a, kiyès k ap genyen? Chèf gang yo k ap genyen. Kiyès ki chèf gang yo? Moun ki te sou pouvwa a. Pandan 10 an ki mete gang nan tout peyi a kap kidnape moun sa vle di nou pral aksepte rantre nan eleksyon epi gang yo la gang mateli yo la gang phtk yo la e tap yon piyay ou tap ri nou nan eleksyon wi men eleksyon avèk sekirite.

Eleksyon pa posib avèk kat elektoral Dema Love la. Sa vle di, eleksyon an fòk gen kondisyon ki reyini pou l fèt. Pou eleksyon fèt, fòk gen chanjman nan sektè finansye, nan sektè ekonomik nan leta. Alò w panse SDP pral mennen pèp la nan yon eleksyon epi avèk direktè dwàn Mateli a? Jamè! Ou panse sdp pral mennen pèp la nan eleksyon avèk brh Martelly a nan men l? Jamè! Ou panse sdp pral mennen pèp la nan eleksyon pandan Martelly konsève tout avantaj li nan sektè finansye a se nan men l yo ye? Jamè! Sdp siyen yon akò politik, akò 11 septanm, paske moman an te rive pou nou te monte tab negosyasyon an, men sdp p ap bay piyay, sdp p ap trayi! Revandikasyon pèp la, sdp pap mennen mimi bay makou. Sa fò l klè. Pou eleksyon fèt, fòk gen chanjman nan kolektivite teritoryal yo. Gon bann majistra nan peyi a, se chèf gang yo ye. Se Jovenel ki te mete yo. Sdp pral mennen pèp nan eleksyon avèk menm majistra pnh.

E si kondisyon sa yo pa reyini, sdp p ap mennen pèp la nan eleksyon. Paske la verite, la verite, pèp la ap tande. Maten, midi, swa, y ap atake sdp, men pèp la ap swiv ki sa sdp ap fè. Se sa la verite. Sdp nan yon akò politik. Paske moman an te rive pou nou te rantre nan yon akò politik. Jodi a, tout moun nan negosyasyon. E m byen kontan.

Daprè Senatè Joseph Lambert, mache Jakmèl la ki te boule 19 avril 2022 a, te koute leta ayisyen plis pase 4 virgil 5 milyon dola ameriken e mache sa te fèt sou ansyen prezidan René Garcia Préval. Prezidan ti rès Sena a pwofite denonse plizyè deriv k ap pase anndan palman an. Joseph Lambert fè konnen 21 avril 2022 a, endividi moun pa rive idantifye vòlè 3 fizi 12 anndan Sena a, ak televizyon e lòt materyèl toujou. Animal Politik la fè konnen polisye ak lòt gadyen ki te nan espas la gentan plase a dispozisyon dcpj. Se konfime nouvèl la tonbe, otorite nan peyi Jamayik refize demand azil Darline Edumé te fè, se madanm ansyen senatè John Joël Joseph, Pandan tan sa, lajistis jamayikèn bay lòd pou ekstrade ansyen senatè Lwès la pou Etazini nan kad dosye ki lye ak asasina ansyen prezidan Jovenel Moise. Pou kounye la, nou pral pale w de nouvèl a lechèl entènasyonal, n ap pale w de platfòm nimerik Netflix, li pèdi 200 mil abòne nan trimès sila a. Se premye fwa sa rive pandan dizan, nimewo 1 platfòm nimerik nan mond lan, Netflix, fè konnen si se pat peryòd gè Larisi a, li tap pase a 700 mil abòne. Pou kounya, Netflix genyen 221 milyon 64 abòne. Se tout enfòmasyon sa yo nou te pote pou ou nan jounal Lave je w, nou envite w rete branche vip TV Network, pa bliye abòne ak chanèl la epi pataje videyo nou yo. Nap ba w randevou demen pou yon lòt edisyon jounal Lave je w. Tchaw tchaw.